Ann fè yon ti pale de liv Ezayi. Ansyen Testaman an gen disèt liv pwofetik. Yo divize an pwofèt minè ak pwofèt majè. Distenksyon sa a pa fèt akoz de enpòtans yo, men akoz de longè ekri yo. Donk, afè pwofèt majè ak pwofèt minè a konsène sèlman Pwofèt ki te ekri yo. Prensipal travay pwofèt yo se te sipèvize lavi moral ak relijye moun ki te kontanporen yo. Bondye pa t nonmen okenn pwofèt pandan pèp li a t ap obeyi kòmandman li yo. Liv pwofèt yo te ekri. te gen ladan tout repwòch yo te adrese a kontanporen yo pou move zak yo te fè. Denonsyasyon pwofèt yo pa t janm gen karaktè jeneral. Pafwa, pwofèt yo te denonse moun an patikilye oswa gwoup espesifik. Pa egzanp, Eli te denonse Akab ak Jezabèl.

Malachi te denonse prèt ki te ofri bèt enfim nan Malachi 1, vèsè 6 a 8. Mezanmi, nan liv la, Ezayi prezante nou Jezi Kris kòm Mesi a. Mo kle nou jwenn nan liv Ezayi a se delivrans. Non Ezayi menm menm vle di Delivrans Yave. Si liv pwetik yo te ekri pandan Lajdò nasyon Izrayèl la, liv pwofetik yo fè pati de peryòd ki pi nwa nan listwa pèp Bondye chwazi a. Ezayi tankou yon bwat bijou. Liv Ezayi a bèl anpil Liv Ezayi a bon anpil Liv Ezayi a gou anpil E sa k fè m ap mande w pou w al li liv Ezayi a Mwen di nou Ezayi tankou yon bwat bijou Chapit 53 a se li ki pi presye a Chapit sa a pale De soufrans Sovè a. Li se youn nan chapit ki pi bèl ou ka aprann pa kè. Chak vèsè li yo se yon ti moso lò, yon trezò laverite. Chapit 34 la, li menm, pale nou de retou.

Li te yon prens. Papa l te rele Amòs, pi jèn pitit gason wa Jowas la. Madanm Izayi te yon pwofèt, Izayi 8, vèsè 3 e 18. Pou moun kap di fi paka fè yon seri de travay la, al li Ezayi 8 vèsè 3 ak 18 nap wè ke madanm Ezayi te yon pwofèt. E sin bezwen plis detay sou koze sa ke fanm egal ego ak gason, al li liv Levanjil. Total a L'homme Total, dènye liv ke m ekri a. Nan liv mwen an, L'Evangile Total à l'Homme Total, m konsakre yon chapit pou fanm. Nan chapit sa a, m pwouve ke nan Bib la, fanm yo pa enferyè a gason e ke yo ka okipe tout fonksyon jij, tankou Debora. Pwofèt, tankou Madam Ezayi, rèn, tankou Estè, dyakonèz, tankou Dòkas, elatriye. Mwen envite w al achte liv sa a sou amazon pwen kòm. Nan amazon pwen kòm nan w ap jwenn li nan vèsyon elektwonik. Mwen envite w tou al achte li an dur, sa vle di nan vèsyon papye. nan Libreri La Pléiade ak nan Libreri La Presse Évangélique. Ann retounen nan Izayi. Izayi te egzèse ministè pwofetik li pandan swasant lane. Yo te asasinen l a laj de san ventan pa Anpi Manase a. Anpi Manase se te anpi ki te pi kriyèl, ki te pi asasen, ki te pi kriminèl ki te egziste. nan Jida. Plis pase nenpòt lòt liv nan Ansyen Testaman an, Izayi konsantre sou delivrans ki pral vini atravè Mesi a. Li di nou ke yon jou Mesi a pral renye avèk jistis e avèk dwati, selon Izayi 9, vèsè 6, epi Ezayi 32.

Ezayi 65, Ezayi 66. Se sou objektif sa a tout liv Ezayi a konvèje, Wayòm Mesi a genyen pou l vin renye sou tè a. Ezayi di nou ke se pandan rèy Mesi a ke jistis Bondye a pral revele nèt bay tout moun ki sou latè. Èske w konnen moun ki pretann yo kwè nan Kris, men ki gen de figi? Hum! Èske w pretann de gen de moun ki pretann yo kwè nan Kris, enpi ki ipokrit? Petèt sa rezime pi byen evalyasyon Izayi fè sou nasyon Izrayèl la. Izrayèl te kenbe yon aparans jistis, men se te sèlman yon fasad. Nan liv Izayi a, pwofèt la ankouraje Izrayèl pou obeyi Bondye ak tout kè l, pa sèlman de fason rityèl. Pwofèt Ezayi predi katastwòf ki pral rive sou Izrayèl akoz dezobeyisans yo, idolatri yo ak enjistis sosyal yo t ap fè yo. Li avèti ke jijman Bondye a pral vini sou fòm envazyon ak egzil nan men nasyon etranje yo. Sepandan, Ezayi pale tou de espwa ak restorasyon pèp Izrayèl la. Li predi ke Bondye pral gen mizerikòd pou pèp li a, li pral mennen yo tounen nan peyi yo epi retabli relasyon alyans yo a. Ezayi 54, vèsè 7 ak 8 deklare. Pou yon ti tan, mwen te abandone w, men avèk anpil konpasyon, m ap rasanble w. Mwen te vire do ba w, men kè m fè mal pou w, m ap montre w jan m toujou renmen w. Se Senyè a k ap delivre w la ki di w sa. Yon pòsyon enpòtan nan pwofesi Izayi yo santre sou vini Mesi a. Li bay yon deskripsyon detaye sou wòl Mesi a, karaktè li, ak objektif final li. Izayi 9, vèsè 6, pwoklame, Paske yon timoun fèt pou nou, yo ban nou yon pitit gason, epi gouvènman an pral sou zèpòl li, epi y ap rele l Konseye, Admirab, Bondye fò, Papa Etènèl, Prens Lapè. Ezayi pwofetize tou sou soufrans ak travay Ekspyasyon Mesi a, patikilyèman nan pasaj byen koni ki rekonèt kòm Sèvitè Soufran an, Ezayi 53. Nan chapit sa a, pwofèt la dekri lanmò Kris la yon fason tris. Li deklare. Li te pèse pou peche nou yo, li te kraze pou inikite nou yo. Pinisyon ki te pote lapè a te tonbe sou li, e se grasa blesi li yo ke nou geri. Ezayi 53, vèsè 5 Pwofesi sa a konsidere kòm yon prefigirasyon klè sou krisifiksyon Jezikri ak redanmsyon li bay pou tout limanite. Liv Ezayi a fini nan yon vizyon mayifik sou yon epòk k ap vini, kote Bondye pral kreye nouvo syèl ak yon nouvo tè, kote lapè, jistis ak lajwa pral an abondans. Ezayi 65, vèsè 17 deklare, Paske mwen pral kreye nouvo syèl ak yon nouvo tè. Nan mond nouvo sa a, pap gen soufrans ak lapenn ankò. epi pèp Bondye a pral viv ann amoni youn ak lòt. Yo pral viv tou ann amoni avèk lanati. Pwofèt la pentire yon tablo sezisan de jan bagay yo pral ye lè li di, Lou ak ti mouton pral manje ansanm, lyon pral manje pay tankou bèf, epi sèpan pral manje pousyè. Yo pap ni fè mal ni detwi sou tout mòn sakre mwen an. Se mwen menm Seyè a ki di sa. Ezayi 65, vèsè 25 Mesaj san limit ki nan liv Ezayi a ka bay leson ki gen anpil valè pou kwayan yo jodi a. Ezayi di nou, premyèman, pou nou chèche repantans pèsonèl ak kolektif, dezyèmman, pou nou fè Bondye konfyans, twazyèmman, pou nou anbrase espwa nan moman difisil yo, katriyèmman, pou nou rekonèt Jezi kòm akonplisman pwofesi yo, senkyèmman, pou nou antisipe nouvo syèl la ak nouvo tè a. Liv Ezayi a se yon travay pwofon ak miltifasèt ki ofri kwayan yo jodi a yon min sajès, enspirasyon ak konsèy. Tèm ak mesaj ki nan liv sa a ankouraje nou pou nou chèche jistis Bondye, fè konfyans a souverènte Bondye, epi jwenn espwa nan pwomès Mesi a ak nan laj k ap vini an. Kite pawòl pwofèt Ezayi yo enspire w pou w ka pousuiv yon vi de fidelite e de konfyans. Lè w konnen ke pwomès Bondye yo ap finalman akonpli epi Wayòm li an ap etabli nan tout glwa li, sonje mesaj ki pa gen epòk ki nan Ezayi 40, vèsè 31 an, Men moun ki mete espwa yo nan Seyè a ap renouvle fòs yo, y ap vole tankou èg, y ap kouri, yo pap bouke, y ap mache, yo pap febli. Avèk asirans sa a, ann tann avèk enpasyans akonplisman plan Bondye a ak redanmsyon final pèp li a. An brèf, liv Ezayi a se yon temwanyaj san fay lanmou, jistis, ak fidelite Bondye anvè pèp li a. Pandan n ap reflechi sou pawòl pwofèt la, se pou nou ankouraje pou nou mennen yon lavi ki make pa repantans, konfyans nan Bondye, ak espwa nan pwomès li yo. Epi, pandan n ap vwayaje nan lavi a ak je nou fikse sou lavni, ann tann avèk enpasyans jou a. Lè nouvo syèl la ak nouvo tè a pral etabli, epi n ap rete nan prezans Bondye nou an ki renmen nou anpil anpil, s ap t on plezi pou nou pou n te ka prezante nou yon ti koutje sou liv Izayi a. M swete ke Bondye beni nou. M swete ke Bondye pran swen nou. Ke li ba nou viktwa sou eprèv, pwoblèm, soufrans, avèk difikilte. Ke l ba nou fòs pou n ka pwoklame pawòl li a tout moun sou latè a. Nou wè nan liv Izayi a ke fanm ak gason egal ego. Nou wè nan liv Izayi a ke nou pa dwe gen de fas, nou pa dwe ipokrit. Ann aplike pawòl ki nan liv Izayi yo. Ke Bondye beni nou.